e Bsap ki te prezan nan fòmasyon sa tou e ki rive dezyèm loreya fòmasyon sa a, n ap di w bonjou, bonswa, ou sou Koze Imaj Lakay. Bonjou, bonswa Imaj Lakay, m ap pwofite salye tout entènot ki branche e k ap gade show sa a. Jodi a Bsap antre nan yon mouvman nou konnen depi w pale de agrikilti e nou tou wè Bsap ladan l men jodi a antanke sekretè ou patisipe nan yon fòmasyon ki si enpòtan pou anviwònmantal la, ki jan ou menm ou wè sa antanke sekretè BSAP? Bon, etanke sekretè jeneral depatmantal Lwès 1, presizeman kòdinasyon Leyogàn nan, mwen menm mwen gade BSAP kòm yon ajan, kòm yon eleman pwotektè, yon eleman ki kapab bouste kominote a pou nou rive a devlopman dirab la. Paske ou pa ka fè peyi san ou pa pwoteje anviwònman. Jodi a, gen pli de 286 mil ajan e jestyonè d'aire protégée dans le monde, men ki rive kouvri sèlman 10 pousan. Alò nou menm an Ayiti, nou gen yon to de kouverture de 6 pousan kòm espas pou devlopman dirab. Men nou pa janm rive gade mank ke nou genyen an kantite ajan pou pwoteje èr pwoteje nou yo. Pase ke jiska prezan peyi Dayiti poko konprann enpòtans bsap. Paske bsap li menm se yon kò ki la pou ede peyi a pwoteje anviwònman, pou ede peyi a pwoteje sa li genyen kòm èr pwoteje, èr pwoteje marin, èr pwoteje istorik, èr pwoteje touristik. Leta ayisyen bezwen mete tout fòs li, tout enèji l nan travay Bsap la. Pou nou fè Bsap la vin pi pwofesyonèl, pou n fè Bsap la rantre nan travay li, nan atribisyon ke li menm li genyen pou l fè kòm travay. Men se pa politize l, se plito akonpanye l, fòme l, òganize l. E ou di pou besap la fè travay ki pi pwofesyonèl, èske ou ka ba nou yon ide de pi pwofesyonèl ou vle pale pou ajan besap yo fè travay la? Pou ajan besap yo pi pwofesyonèl, fòk yo jwenn ankadreman, fòk yo jwenn sipò e akonpayman leta, peyi a. Kòman ajan besap la ka vin pi pwofesyonèl? Nou ka gade travay besap fè sou kanal nan plèn Maribawo ki pèmèt ke Yo elabore kanal sa a, fè kanal sa a pou pèmèt ke peyizan yo jwenn dlo pou yo kapab pwodui manje, pou okip, pou bay popilasyon an manje. Nou kapab tou fè ajan Bsap yo jwenn materyèl ak ekipman ki ka pèmèt ke yo menm yo pwoteje sa nou genyen kòm espas ki merite pwoteje. Nou kapab pèmèt ajan bsap yo jwenn sipò pou yo menm, non sèlman pou yo kapab pou yo pwoteje tèt pa yo, pou yo pwoteje fanmi yo, pou yo reponn kòm de bon pè e de mè de famiy responsab, pou yo kapab pwoteje tout rès popilasyon an. Paske si w ap pwoteje, premye moun ki dwe merite pwoteksyon se ou. Si w pa pwoteje, si w pa an sekirite, w pa ka pwoteje yon lòt, ou pa ka ba yon lòt sekirite. Alò nan sans sa a, si Leta ayisyen pran responsabilite l anvè peyi a, anvè Bsap, m panse ajan Bsap yo ap fè yon meyè travay. E menm jan an tou, nou konnen gen de min, gen yon pakèt lòt responsabilite Bsap genyen. Bsap bezwen de zekipman, de materyèl, Bsap bezwen de tout tip kòm yon kò militarize, yon kò ki pote zam, tout tip dekipman e de materyèl ke l bezwen pou li menm pou l kapab siveye e pou l kapab defann paske nou pa inyore ke resamman gen yon tèks de lwa ki te pran nesans ki leve bsap o twazyèm liy de defans pou travay o kote de lapolis e de la FADH. Alò nan sans sa se pa sèlman yon tèks de lwa pou l ye men fòk li materyalize. pou pèmèt ke bsap jwenn tout mwayen nesesè pou l reponn avèk angajman sa a, paske popilasyon an konte sou bsap e bsap prè pou li angaje l pou l sipòte e akonpanye popilasyon an nan responsabilite ke Leta peyi Dayiti konfye nou. Nou konnen apre plizyè ane jan peyi a ye akoz ensekirite, pa gon Leta ki vrèman stab, ou di pou bsap jwenn akonpanyeman Leta, èske ou panse Si tout fwa nou menm ajan bsap nou ta fè nou ta adrese nou ansanm avèk leta, èske ou panse leta an mezi pou l reponn nou? Yon leta se yon gwoup moun ki òganize, kote ke pou yo menm pou yo pran pou yo defann enterè chak grenn moun chak ki fè pati de popilasyon sa a. Nan menm linye kote ke nou konn tande direktè anap la k ap fè yon pledwaye pou vann Bsap nan pi wo nivo pou fè ANAP pran responsabilite l. Leta toujou genyen yon moun ki la pou an chanje ki pou pran desizyon nan kad li. Se pa paske nou nan yon tranzisyon pou n di ke leta a pa gen moun ladan l. Wi leta gen moun k ap fè swivi yo paske nasyon an p ap disparèt. Nou plis ta renmen ke nou rantre nan yon. nan yon espas kote ke nou antre nan yon espas nan yon stabilite politik pou genyen yon leta jan konstitisyon an mande l la kote tout fòs viv etatik yo prezan epi pou gen de vòt ki pou pran pou yo debloke yon bidjè ki pou finanse tout sa bsap gen pou l fè e pou bsap ka bay rezilta men leta wi leta kapab. Wi leta gen mwayen, wi leta gen posibilite pou l fè dezakò avèk dè patenè entènasyono pou akonpanye bsap e tout lòt kò yo tou ki gen menm responsabilite sa a, ensi ke lapolis e FADH, ponpye. Wi leta gen mwayen pou sa. Men sèlman se volonte manifès ki pou genyen, responsabilite, angajman epi respè pou sa nou ye kòm moun, kòm nasyon ki pou genyen pou nou menm pou nou kapab jwenn tout sa n bezwen pou n bay rezilta a. Yon mesaj pou n fini, se ki mesaj ye e ak kiyès ke ou menm w ap adrese mesaj sa a antanke sekretè bsap? Yon mesaj an premye lye pou tout ajan bsap, frè m, sè m ki fè pati de bsap e m ap voye yon santiman de rekonfò, m konnen gen anpil nan nou ki fè anpil sakrifis, anpil travay, jiska prezan nou poko jwenn akonpayman, kenbe fèm, rete konfyan, rete pwofesyonèl pou nou kapab abouti kote nou bezwen abouti a. Yon dezyèm mesaj pou tout dirijan ki la, ki jodi a o somè de leta pou m di yo, leta ayisyen se nou menm Jodi a, ak tout rès moun ki fè pati de popilasyon an, nou gen responsabilite pou mennen peyi sa a abonpò. Paske, yè, se te yon lòt gwoup dirijan ki te la, jodi a se nou menm. Demen, se yon lòt gwoup moun li pral ye. Asire nou ke nou mennen peyi a kote pou nou kapab kontinye egziste e kote ke Leta ayisyen kapab garanti. la survie, la bonne survie de chak grenn sitwayen ayisyen nan peyi sa a. N ap di ou mèsi paske ou te dakò patisipe ansanm avèk nou sou plato Koze Imaj Lakay. Se mwen pou remèsye tout ekip, staff Imaj Lakay la pou bon travay sa ke n ap fè nan kominote a.